Salut tout moun e byenveni sou chanel CB Official la. Teknoloji ap avanse vin fè gen pil aplikasyon ki kreye, gen ki itil men konsa gen ki pa itil tou. Nan video jodi a m pot pou nou 5 aplikasyon

Sa ka rive ou yon kote ki lwen nan yon forè pa egzanp, epi telefòn ou a rive dichaj. Tout afè w lakay ou, ou pa gen enèji pou chaje telefòn ou an. Ebyen gen yon aplikasyon sou Play Store ki pèmèt ou chaje telefòn ou an atravè solèy la jan moun ki kreye aplikasyon an di l la. Ebyen aplikasyon sa a rele Chargeur Solaire Prank, w ap bezwen ouvri aplikasyon an sèlman epi mete telefòn ou an nan solèy la pou kèk minit sèlman e w ap gen chaj. Siw kwè ke aplikasyon sa pa bon, ann al gade kèk kòmantè nan moun ki itilize aplikasyon sa deja yo.
Cette appli est nulle, elle ne recharge pas du tout.
Bon, ann pran yon dezyèm kòmantè. C'est un prank, lisez le titre, chargeur solaire prank, donc ne tombez pas dans le piège, c'est du fake. Bon aplikasyon an pa bon. Aplikasyon an pa yon bon aplikasyon. So, se yon fake. Ou fin manje, ou anvi bwè yon bwason, e chalè a cho anpil. Ou anvi bwè yon bwason e ou pa gen kòb. Ou pa bezwen kraze kò w. Gen yon aplikasyon sou Play Store kap pèmèt ou bwè yon bwason gratis. Sa vrèman bizar? Enbyen, Real Drink Simulator se yon aplikasyon Android ki ap pèmèt ou bwè yon bwason gratis. Enbyen, ann al gade kèk kòmantè nan moun ki itilize aplikasyon sa deja. C'est grave nul! Ça marche pas!

Pafwa, w ap pale ak yon moun ak mennaj ou pa egzanp, men ou pa fin kwè de sa l ap di yo. Ou bezwen konnen si se manti oubyen si se verite. Ebyen, CyberDoIps kreye yon aplikasyon ki rele Black de Detecteur de Mensonges, w ap jis mete dwèt ou sou detektè la epi w ap pale. Ebyen detektè la ap di si sa w ap di a se manti oubyen si se verite. Waw, aplikasyon sa vrèman enteresan. Ebyen, ann al gade kèk kòmantè nan moun ki itilize aplikasyon sa deja yo.
Cette application ne marche pas, je dis des vérités et elle m'a dit que je mentais. Nap pran yon dezyèm kòmantè pou nou wè.
Nil, c'est drôle mais ça ne marche pas, on dit n'importe quel mensonge ou vérité et ça dit n'importe quoi. Aplikasyon sa se yon fake ankò, li pa bon aplikasyon. Pafwa ou gen pwoblèm entènèt, plan w ka fini oubyen ou pa gen siyal rezo. Men se pa twò pwoblèm koz gen solisyon paske ka gen kèk rezo wifi tou pre w la, men malerezman ou pa konn modpas yo. Ebyen sou playstore gen yon aplikasyon ki rele Voir le mot de passe wifi Wap jis bezwen ouvri wifi pa w la pou w chèche rezo wifi ki tou pre w la pou w ka konekte. Yon bagay ki trè senp. Ou pa kwè ke aplikasyon sa bon? Ou pa kwè ke aplikasyon sa ap ba w tout modpas yo bon vre? Ebyen ann al gade kèk kòmantè nan moun ki itilize aplikasyon sa.
Ne fonctionne pas, impossible de retrouver le mot de passe suivi. Nap pran yon lot komantè anko.
Le mot de passe suivi ne s'affiche pas, c'est une fausse application.
Bon jan nou tande l la aplikasyon an pa bon se yon fake aplikasyon l ye. Gen fi ki konn tèlman abiye bèl e ki gen yon bèl fòm tèt chaje, pafwa nou konn anvi wè fanm sa a san rad, men se posib koz teknoloji a vrèman avanse. Se pou sa sou Play Store gen yon aplikasyon ki rele Odway Body Scanner Clutch Free Camera Prank. Wi, aplikasyon egziste vre, wap jis mete tefòn ou an sou moun ou bezwen wè kò l la epi lap fonksyone. Sa sanble 100 pou 100 reyèl, no fake! Ebyen, ann al gade kèk kòmantè nan moun ki itilize l deja. Ann al pran yon lòt kòmantè pou n wè. Quand j'essaie de voir quelqu'un, ça ne marche pas, il y a marqué que c'est un con. Nou rive nan fen video a, se te 5 aplikasyon ki egziste tout bon vre sou play store, pataje video a pou l ka rive jwenn plis moun, pa bliye abòne ak chanèl la si w potko fè sa, peze ti klòch notifikasyon an yon fason pou w ka resevwa yon notifikasyon a chak video m gen pou m lage sou chanèl la.